Top 10 se ribrik paw la wi nou tounen nou konnen kew tap soufri mèsi pou pasyans ou mèsi anpil pou tout sa kew reprezante pou top 10 la donk men nou retounen ou mèt alèz ou mèt selebre donk se yon ti pàn kawoutchou nou te pran men kounye a la nou gen bon kawoutchou donk nou tounen Pa bliye mezanmi top 10 la m toujou sipòtel sipòtel tout kote donk jodia nap gen posiblite tout tan poun kontinye gade top 10 la tout kote sa yo al sou Facebook tape top 10 jis like paj la patajel epi sou YouTube la wap genyen Juve Media kounya la yes tcheke Juve Media wap genyen top 10 la sou Juve Media donk kenbel se la wap toujou jwenn Top 10 chak semèn paske nou tounen pou bon la. Top 10 se ribrik paw la. Mèsi pou ou menm ki pa janm pa deside sipòte cho sila. Donk nou vle diw ke nou retounen. Nou retounen, nou tounen pou bon. Donk pa bliye kontinye tape sou Facebook Top 10 pou toujou ret konekte. E pi wap jwenn chans tou jwenn Top 10 la sou Juv Media sou YouTube e pi Otantik. Media wap jwenn chans pou ou kontinye swiv top 10 la donk se toujou yon plèzi pou nou menm pou n di aske nou pote show sa pou ou e se si chak semèn wap gen show sila. Mezanmi pa bliye ke top 10 la se nan respè yonn pou lòt nan konvivyalite e se si nan sa donk m pa vle kenn moun itilize top 10 la pou denigre kenn moun donk tout non nou itilize nan top 10 la se non moun nou ti aske nap jwe pou n pote plezi a pou ou lakay ou tanpri souple Pa bay topzi sa yon lòt teni, ann kite l nan menm limit plezi la. Pare nou! Nou pral genyen Top 10 fo manbo isit! Hum! Moun sa yo sèl lè Gede, Podyab. Bon, moun Okap ap mande ki kote yo fè plantasyon manbo sa paske se sèl lè Gede nou wè gon pakèt manbo isit. Ou konn sa k tiye m nan bèy sa? Epi anpil nan yo, yo selibatèz ankò wi, menm yon gason yo pa ka marye pou w tande yo manbo. Rete tann. Nap tounen avèk wou pou top 10 fo manbo isit. Top 10 fo manbo isit e pa bliye medam mesye yo toujou disponib nou tou toujou wè yo se sèl lè podi ap fèt gede e lè sa w wè ti mouchwa ou wè yo nan sesi yo nan sela m pa vin pale koza moun la ay dayè nou gentap vin di mwen m son moun ki pale anpil deja mwen m pa deside pale afè a moun Men, pa bliye, depi m wè tou, fò m pale. Donk se sa nou dwe konnen. Se sa nou dwe aksepte. Jodi a, medam mesye, m pote pou nou top 10 fo manbo isit. Adjee, kè m fè m mal pou yo wi podyab. Epi se pou ta wè gen nan yo ki marye, epi mara yo pa menm serye non nan maryaj la. Mara yo plen ti mennaj deyò wi. Epi gen nan yo, yo selibatèz, menm yon maskilen yo pa ka mare. Epi w tande yo manbo. Ann ale medam mesye, top 10 fo manbo. Nou pati pou nimewo 1, Jessica Macajou, Meli, Jessica Macajou, Meli, tou kout menm yon ason pi wo pase ou tande y manbo. Donk fo manbo toujou, gade nan ti ekran w lan, fo manbo. Stephanie Pierre, bon fanm sa mesye, fanm sa tout goumen, goumen, goumen. Menm yon fil nayilòn li pa ka mare, epi ou tande yon manbo, fo manbo toujou. Cassandya Salomon, sa gen lè se sèl lè nan defile li kapab manbo, paske ou wè li abiye, l ap defile byen, donk sèl konsa l ka manbo, men podyab, epi ou tande moun sila a, y a pral pran aswè. Adje! Christine Magloire Jean, bon, podyab li, vye Christine an nou, men li wi, li menm, Donk se sèl lè gen gede ou tande o me lwa pran epi se wa i konn tout chante yo m pa konnen kisa ki pase se te kèk kasèt epi oubyen pou y fè Roody pèt ou pa janm konnen Roody menm menm menm e m konnen Roody pa Roody m pa pale koze w papa m pa antre nan koze w pou moun pa vin di se mwen ki di w gen ti mennaj sou madanm ou donk m pa antre nan koze sila Gédéon Wilda fanm sa a li soti jis pòtoprens ake lwa m tande li soti ak pòtoprens ak lwa nan tètèy Li rantre okap vin sesi vin sela elas igo ti mennaj malgre li mare nèg la nèg la ap plen ti mennaj sou li ankò epi ou tande yi fo ou tande yi manbo podyab li menm Abigaël ma mayou ayy fanm sa depi ou wè yi ou wè yi sanble ak yi vre men yi panse se manbo ye vre se domaj donk fè ti gade sou ekran nan wap byen wè Abigaël ma mayou Andrel Floreus humm M pa konnen la ka fanm sa si yo fè yon tab paske kanmenm e ka gen lòt moun nan zòn nan ki gen ti tab a yo konnen bèyè yo ayisyen nou ye nou pale bèyè la jan l ye a chak jou y fè ti foto fè videyo devan tab la y vout anvi manbo malerezman donk y pa menm y konn tout mouchwa yo tout mouchwa yo nèt y mare y fè tout sa y gen pou y fè men si te pou manbo a li m pa konnen. Kasia Rose Loute Kasia ayayay. Fanm sa, nou gade byen sou ekran an, byen gade. Fanm sa, se li menm menm ki mache di tout moun li manbo. M pa konn si t on badj manbo pou nou fè pou li, paske l ap mache di tout moun, oh ou pa wè m manbo, gade m byen pou wè si m pa manbo. Donk, m pa konnen ki sa ki pase. Donk, m pa konn si te kèk moun tou l ap fè pè, paske gen sa, nou konn, gen sa. Li ka fè kèk moun pè men lap mache di tout moun I manbo. M pa konnen pou ki rezon. Shaïna Flore Metellus. Fanm sa chak jou lap soti I mete yon rad. Gwo rad. Apre I di w konsa oh se rad li te gentan achte pou l ale pou li te fè manbo nan Biden. Malerezman yo pa janm Yo pa janm fil pou li. Bon ou manbo konsa mezanmi. Ou pa fè yon fil pou ou menm. Menm si ou pa ta jwenn yon laylon ou o mwen ta jwenn yon fil sak. Men jis kounya la mezanmi ou poko janm ka fil pou ou epi ou manbo. Tanpri souple sere rad or yo ou byen m pa konnen boule yo paske nou nou pa pè rad manbo yo isit la. Medam mesye se Nou kontan nou kontan nou kontan e. Plodi silvouplè. Loudjina Loudjina Belloni ou wè fanm sa si se pa li bagay serye nou pa tounen paske li li jete dlo pou top 10 wi sa se premye manbo top 10 genyen men malerezman. Donk tout dlo yi jete yo genlè son dlo lanmè paske m pa konnen pa gen anyen ki mache pa gen anyen ki fèt donk si se pa Djouf Media ki kanpe rèd dèyè Top 10 la nou pa tap ka tounen si se pa Authentic Media nou pa tap ka tounen epi w tande epi w tande yo manbo bon ki travay ou fè menm ki travay ou fè kòm manbo Medam mesye se te top 10 fo manbo okap donk nou gade yo sou ekran an nou mèt pran yon ti pasyans nap tounen ankò paske nou gen pil top ki rete toujou e semèn kap vini an nap kontinye di yo sa se swa yo chanje oubyen yo banm Facebook medam mesye se te top 10 fo manbo isit malerezman nou toujou wè yo chak lè fèt gede kidonk yo ban nou randevou ankò premye novanm kap vini yo paske se sèl lè konsa podyab nou ka wè yo e konsa paske ou konnen fo manbo yo ye yo pa ka twò afiche yo tout tan se te yon plèzi pou nou te pote pou ou cho sa m panse ke kontinye pataje l pa bliye wap tcheke nou sou Juve Media donk tou abòne tanpri souple pataje l Authentique Media fè sa abòne pataje l sou YouTube epi kontinye like paj Top 10 la sou Facebook se te yon plèzi pou te kontinye pote show sa a pou ou. Pa bliye ke pwodiksyon an fèt pa Juv Media. Epi nou gen chèf pwodiksyon an, Otantik Media. Donk prezantatè a, Joseph Andy Moïse, ki toujou la pou ou, pou pote plezi a pou ou, donk nenpòt kote. E sonje n toujou di n sa, se swa nou chanje, oubyen n degaje nou banm Facebook. Babay, n ap tounen.